Jodi an, nou reyini ak laprès nan kad dosye ki konsène Frantz Camille François avèk papa l ki se Francène François. Se youn nan dosye yo pale anpil sou li nan rezo sosyo e m wè anpil tèks ekri sou dosye sa. Men m wè anpil tèks tou anpil moun vle denatire kesyon an. Se sa k fè ke nou menm o nivo kabinè Louis Associés jodi an nou jije nesesè pou nou bay konferans de près sa a pou n pèmèt aske moun yo konprann kesyon an. Ki sa bagay lan ye? Frantz Camille François se pitit Francène François k ap viv Etazini Damerik. De Etazini Damerik, Francène François te pase pa François, pou l te achte yon ti tè 10 pa 20 pou anviwon 20 mil lolan. E tè sa a l pral achte l, se pral nan men yon matant Franswa, Kami, ke l pral achte l. E se yon tè matant lan di ke yo te ba l anviwon 70 mil lolan pou li, men kòm ke papa a di se pou Franswa ke l ap achte tè a, Enben se konsa li pral bay tè a pou 20 mil dola ameriken. Li retire 50 mil dola. Poukisa l fè rediksyon sa a? Se paske manman l te malad, se manman Franswa, Kami, pitit Fransèn Franswa ki t ap okipe manman an. E manman Franswa pase tout mizè avè l jiskaske manman an vin mouri. Emil wè linik fason ke l kab rekonpanse misye, se pèmèt aske papa achte ti tè a pou Franswa ak Ami. E jiskaprezan minit ke n ap pale an la, se yon bagay fami ke yo te fè, pase yo pa t al ka notè avèk Fransèn Franswa, yo pa t ba l plan dapantaj, yo pa ba l anyen. Yo tou senpleman ba l yon resu ki di ke l bay 20 mil dola ameriken pou ti tè a. Mwayennan ke li achte l pou Franswa Kami ki se pitit li. E jan m di an, se pou fasilite misye pa rapò avèk mizè ke manman an te pase. E gen yon lòt tè 87 ankò, Kami te deklare pou jij lan ke se papa a ki achte l. Men mwayennan ki tè sa yo se sou non n yo ye men se kòb papa a ki achte l. Gen yon lòt tè ankò, se sa a se Kami ki achte l, papye yo sou non n. De la etan, dosye sa a te nan pakè Senmak. Se yon dosye, lè l nan pakè Sen Mak te gen anpil traktasyon ki t ap fèt pou te pèmèt aske yo arete Franswa Kami. Ò yon dosye konsa li te sipoze gen yon tretman spesyal paske se yon kesyon ki konsène papa pitit. Men malerezman se pa t chemen sa a ki te pran. De la etan dosye a pral vini nan pral transmèt onivo kabinè denstriksyon. Dosye a pa t klase san suit. Li pral transmèt o nivo kabinè denstriksyon. Dosye a transmèt nan kabinè denstriksyon, yo pral konfye dosye sa a a Jones Supri, Majistra Enstriktè Jones Supri. Nou pral resevwa yon envitasyon ki di ke pou nou prezante jedi 13 novanm devan Majistra a. Lè nou prezante devan Majistra Enstriktè a, Premye aksyon ke majistra a poze se konfwonte Camille François avèk papa l. Preyalableman, te sipoze tande l pou l konn kisa bagay lan ye, men se konfwontasyon dirèk ki fèt. Nan konfwontasyon dirèk ki fèt lan, tout okou de odisyon Camille François, li pa janm deklare ke l menase papa l, alò ke plent pote pou menas de mò, abi konfyans. Li pa janm rekonèt ke l menase papa l. Li pa janm rekonèt ke l abize konfyans papa l. Enben, jij lan tande l. Lè jij lan fin tande l, jij lan jije nesesè pou l tande de temwen a chaj. Sètadi ke de temwen ki linik objektif yo se pou vin depoze kont Camille François. Nou pa gen oken pwoblèm paske le juge est le souverain dans ses actions. Belaetan, moun ki vini yo, premye bagay ke yo di, Majistra, Wi, misye te menase papa m, yon dam ki tande, yon sè Franswa. Li te menase papa m. Ki jan n te fè l? Wi, majistra, li pa t ekri anyen non, men li te menase papa m, se pandan l ap pale avè nou, te gen yon diskisyon, epi l tou menase papa. Sètadi ke pa gen anyen ki ekri. Pa gen oken lòt moun ki te tande ke misye te fè menas lan. Se tou senpleman yon sè ki di ke misye menase. E majistra pral poze sè sa a kesyon. Èske ou konn gen pwoblèm avèk Camille François? Wi majistra nou toujou gen pwoblèm. Se youn nan moun ki toujou vle goumen avè nou. Li vle toujou bat nou. Sètadi ke yon moun ki toujou vle goumen avèk yon frè, On moun ki vle toujou fè diskisyon, yo toujou ap fè diskisyon, moun sa a, otomatikman ke w vin envite l, li pa gen pou l vin di bon bagay de frè a. Tout sa ke l ap gen pou l vin di, se pou pèmèt aske ou arete frè a. Se de bagay ki kab efondre frè a. Men malerezman, jij lan fin tande madam lan. Lòt moun ke jij lan pral tande ankò, se youn nan mesye ki te vann tè. Mesye a vann tè a, li di, Wi, majistra, se mwen ki vann tè a wi, mwayennan ke papa a te prezan, pitit la te prezan. Men lè pou m al bay deklarasyon, se avèk Kami Franswa ke m bay deklarasyon pitit lan, papa a pa t la. Sètadi ke papye tè a, li sou non Kami Franswa. Li pa gen anyen a wè avèk papa a. Men tou senpleman, yo tou lè de te prezan, Lè pou negosyasyon an, men lè pou kòb lan bay lan, se pitit lan sèlman ki prezan. Se sa ke mesye a deklare. Yon lòt mesye ki vann machin ankò. Mesye a te prezan nan kabinè jij lan. Li di efektivman majistra, m pa t rekonèt papa a. Se François Camille ke mwen te rekonèt pitit lan. Se li menm ki ban m referans papa a.

Eske se sou sèl sa sè an rakonte an ke jij lan di ke gen menas? Or, antanke jij, enstriktè, ou la se pou mennen enstriksyon. Il se peut ke on moun ka vin deklare ke entèl menase tèl moun, men antanke jij, enstriktè, ou gen pou mennen enstriksyon pou konnen eske sa yo di an gen verite ladan l. Or, se l'unique madam lan sèlman, sè François Camille an ki vini nan biwo jij lan, ki di ke frè an menase papa a. E nan odisyon François Camille, kontrèman a sa moun ap fè ap fè pase sou rezo sosyo yo, François Camille pa janm rekonèt ke l te menase papa l. Li pa janm rekonèt ke l abize konfyans papa a. Donk, le juge a procede à l'arrestation de notre client.

yon bagay pou l te fè tèl tèl bagay, olye l fè sa yo te konfye l fè a, sa yo konfye l lan, li fè yon lòt bagay avè l. Donk a se moman la, li chanje de chemen. Ou remèt yon moun telefòn sa a, ou di l, bay Jak telefòn sa a, olye l remèt telefòn lan a Jak, li kenbe l, li pa remèt li a Jak. A se moman la, li abize konfyans ou. Ou bay moun nan achte tèl bagay, olye l achte tèl bagay li kenbe kòb lan nan men l. E menm la a ankò, pou pouswiv moun nan pou abi de konfyans, fo-t-il byen ke ou some moun nan atravè yon somasyon sa moun yo toujou di an, oubyen mise en demeure. Ou ekri moun nan, ou di l, m te ba w tèl bagay pou w te fè pou mwen wi, jiskaprezan m pa ko jwenn rezilta sou sa m te ba w fè pou mwen an. Saw fè a kòb sa pou tann moun nan reponn ou kounya a ce moment là si moun nan reponn ou kontrè de atant ou lè sa ou ka pote plent pou li pou abus de confiance e an arivan par devan le jij par devan le kabinè denstriksyon a ce moment là le jij li menm lap gen pou devwa poul gade a travè cheminman sa yo poul wè ki pakou ke ou menm ou te swiv antan ke plenyan e ke se moun nan ki pat de bòn fwa, ki pat de bòn entansyon ki pèmèt aske w rive la. Se sa k fè ke nan dwa, yo di ke pou pale de fraksyon, il fo chèche dabò leleman entansyonèl, leleman moral. Paske le fè ke m gen telefòn sa a nan men m, ki pa pou mwen, telefòn sa a se pou Ti Jak, sa pa vle di ke m vòlè l non. Sak di se pa ti jak ki potel banm kenbe sak si se pa ti pyè ki potel banm kenbe men si moun nan pèdi telefòn li le fè kel jwenn li nan menm li pa ka aretem pou vòlè fon chèche dabò lentansyon koupab fon chèche dabò leleman moral dan tou sa men malerezman olye de chèche leleman moral leleman entansyonèl dan tou sa donk le jij a pwosede a larestasyon de notre kliyan donk pou nou zòt.

François Camy te di nan kabinè denstriksyon ke l rekonèt li fè menas, li kanpe dèyè menas. Pa t gen bagay konsa! E pa t gen menas! Jij lan te tou senpleman tande de temwen a chaj. Pa t gen oken de temwen a dechaj ke jij lan te tande ki te ka pèmèt aske li konn kisa bagay lan ye. E dezyèm bagay. Il y a aucune enquête, aucune enquête pat mennen pou te konnen ki sa bagay lan ye, pou moun te konnen eske te gen menas ou pa, eske te gen abus de confiance ou pa. E jan m sot di an la, nòt 4 plase au bas de l'article 340 li klè wi. Pou pale d'abus de confiance, premyeman, fòk gon bagay ki nan men moun nan, ke moun nan detounen a d'autres fins. Lè l fin detoune l a d'autres fins, fò w chèche dabò l'element intentionnel. e aprèzavwa rechèche leleman entansyonèl, donk, ou dwe atravè yon mizandemè pou chèche lentansyon koupab, pou chèche la volonte de faire du mal. Andeyò de tou sa, ou pa kab pale de abus de confiance. Ankò yon fwa n ap di avèk laprès, jodi an nou gen posibilite pou n konprann kisa bagay lan ye. Paske se yon dosye ki konsène papa, pitit. Men malerezman, on a denature les faits. E jounen jodi an w ap tande ke moun ap pale a goch a dwat, san yo pa menm konn kisa bagay la ye. Jodi an nou konn kisa bagay lan ye, m panse ke nou menm nou gen pou nou eklere antèn popilasyon an sou kesyon sa. Mèsi.
Ou se moun ki renmen enfòmasyon? Abòne sou chèn YouTube 1100 Amadeus la. Lè w fin abòne, klike sou ti klòch la pou resevwa notifikasyon. A chak fwa yon videyo tou nèf tonbe, pataje l tou avèk zanmi w.